Kòman nou ye? Fòm di w ke m fèk ap leve la. Gon zanmi ki te rele m e m rele l bak epi pandan m ap pale ak misye Bon News Info. M pa mande l non l epi m pa mande l peyi Etazini wi la. Sa vle di misye enspirasyon an vini. Ban m di w Guys, ou konn pwoblèm anpil frè nou Ayisyen? Se tris pou w ap gade pou w wè lòt la vin rele tèt li Jimmy Danje. Lap pale tenten sou moun, lap kraze moun, di tenten, epi nap gadel. Ou konn pwoblèm non? Menm ayisyen ki kite Ayiti a, li pa ka pise nan pye bwa, li vin pise nan tèt moun, woy, sou entènèt la. Li pa ka kòmsi fè sal vle, joure moun, vòlè bagay moun, men vin sou entènèt la, li vin joure. Nou si tèlman dèfwa nou pa menm pran tan pou nou panse. Se tris menn. Wap viv etazini, kanada, la frans pou m pran 3 peyi sa yo. Pou moun nan vòlè bagay moun, se sou facebook pou lap chache pou aprann li vòlè. Se tris pou sa yo li bay pou danje Jimmy sa. Pou l kanpe pou l di bly one pran pitit moun. Timoun li fè bagay avèl. Sa di ou ta la la France ou ta ba yon moun yon kalòt ou ta fè yon moun yon menas pou se se vye dimi danje sa se li ta pou di sa nou gen problèm. Boss Benz pa ka al Canada se vye ba marasa melanje avèk la planta gadò bann moun fou Dadou ranl tou wi ki ap anonso sa bann nèg sòt enbesil. An pou etazini la kounya la ou fon moun ou menas ou fè 911 yap al arete moun nan ou pa gen dwa sa men se nou menm sou entènèt lan se e moun sa yo kap fèn konnen e menm jan tou menm nèg komsi nèg kap souse mikro an ayiti yo gwo bagay map di la wi kap souse mikro pou mikro ka voye mil goud ba yo se yo ki pran sèvo nou yo kidnape yap pale nou sèlman de bandi de de de yo pa pale de izo de radèvè de yo pa konnen tèl bagay ou pa mennen. Ou pa gen moun kap gade w. E menm jan nèg sa yo se ap pale de chèmay, yon bann moun tèt anba ki fè Guy Wewe tounen tonbe nan mitan bann fake rad sou li, fè kaka. Guys, se tris wi pou yon pèp moun ki ta lidè l lap mennen nan epi moun nan sòt. Se yon avèg kap mennen w, se yon bòy kap mennen w avèg wi l ye. Se tris menm. Kòman w konprann ke pou w ap viv kounye a, w ap gade pou w wè Jimmy Danje sa, nèg kap bat bravo pou lajan sa, ki Kanada. Yo pa ka pale de bobo. Ban lage konsa. Yo pa menm ka pale de gang. Pale de gang Sen Michel. Pale de gang ki Rivyè de Preri, Monreyal Nò, Laval. Sin gen grenn nan mouda nou pale de yo. Pou wè si yo pap vin pran nou. M pap menm di nan pale de mafya italyen, de lòt bagay non. Sa di nou menm, se dan pouri, gen fòs sou bannann mi. Bat bravo pou tenten sa, chita la, pou jis pou yo ka manje. Jimmy danje ou tande a la li kanpe la vye bob kayou a tou m bon vye bob kayou paske ou chita la menm yow bob kayou black wè black alex li tap mennen li vin trennen kotel kounya le jeni la ken syèk ou menm syèk paw la chita fè tente la ranse la pran pòz la my nigga my nigga repran pòz kouman ou fin rive pran pòz kòmsi a ou tòg tòg yow pa ou gon goud nan boudaw pa tòg non bro. Lè w wè m mwen yon ti video wap pale de kòmsi yon bann nèg la m tande yon bann black ameriken nèg yo se tòg yo ye yo pase yo pase ameriken yo ye m wè m kisa w ye ayisyen w ye ou janm wè ayisyen bay bay valè valè an ayisyen e talan w yap chache bon premyèman yo pap chache talan dezyèmman ou yo popilè yo bezwen w poko sa twazyèmman ou poko ka vwayaje katriyèmman moun sa yo yo renmen pou yap ede moun ki atè. Moun ki komsi kap met tèt devan ou kap al pran kle nan doum kap kap kap depi yo di wi patron ou pa konsa ou menm ret sou talanw kounye ou tonbe lap fè lòt bagay frèm antouka so lè ou gade bway Jimmy Danger kap kraze kap pale mal de Bob Kayou men al pale mal de ou pa konn italyen yo si ou vle map baw non yo m ka menm baw adrès lakay yo paske m konnen yo menm adrès mafya yo. Alyas nèg kòmsi ou ranse la aprè 24 kèt tan ou disparèt yo men sa vle di ayisyen gon pwoblèm se pwòp frè nou pou n detwi menm sa vle di sa nou pa ka fè an ayiti an nou moute entènèt la nou fèl nou menm bay tenten valè men nou pa ka ap ede moun nan pa ka voye zèl ba li cash app ba li sa vle di li pa moun pou nou ou pa jwenn pwen wyclef la nou rele vòlè la li se de ayiti la nou nou nou blòl men nap sipote sweet micky ou pa wè sa nou fè la ki vòlè tout kòb nou la lè laurent lamothe. Li ostil nan figi nou. Sa di kisa pou nou eseye konprann. Se sèl pèp ou ka kanpe la si yon nèg pa fè zen pete, krèy, ou pa pale de bagay buzz, yo pa gade w. Wap gade sou entènèt la yap veye kiyès ki fon, ki pale tenten. Tout jounen nap fè bagay, tout jounen epi kou moun pale de, kou moun lage yon foto sèks li deyò nou mande anraje. Ay di kisa? An 2022 sa gen lòt nasyon la, kanadyen, ameriken, fransè, yap panse pou ti jèn kòman 2050 pral ye. Nou menm tout fyète nou yo se nan pase nou liye. Tout istwa nou se nan pase nou pa ta poko wè sendomeng? Sendomeng la kounya se la nou tout nal refije. Met nan tèt nou, nan ki peyi kòman ou fè nou yon peyi serye ou enbesil anpil ou sòt anpil pou etazini kanada ou se yon batay lala pou wap veye yon goumen. La a depi yon moun fon menas ou ka fè yo aretel wi. Men epi kounya lòt la di ou pral al Canada, Bòz vin vòlè lajan. Kòman fè Bòz vin vòlè lajan? Kòman fè entèl vòlè lajan li Canada li Etazini yo pa aretel. Li pa ka ale ou sa wè imigrasyon ye? Nan kisa wap travay? Nou renmen sansasyon, nou renmen tout bagay ki fake. Se tris poun gade poun wè tout sa nou pat ka fè Ayiti. Tout betiz nou pat ka fè Ayiti. Nou pati. Nou pa gen chans pou n fè l. Nou pa ka pise nan peyi etranje moun yo, men n ap pise nan sèvo pwòp Ayisyen parèy nou. At the end of the day, ou se rock star, nou se moun ki nou popilè, nou gen vyouz, ki lòt etranje k konnen nou? Non pa m se Jhon Jemens Bosbens. Ou ka ekri m si w vle fè siksè si w ap viv Ozetazini. 972 904 31 88, sa se telefòn pou jwenn Bosbens. Ok? Si yo fè l, ou ka fè l tou pou okipe enbesil sa yo. Sèl Dye lèzenbesil de chanjman. Ou pa Bondye m anbesi. Ale, Jezi vivan.